M te vle di nou dezole chinwa sorry nou vrèman dezole pou sak rive a e pa nou menm ki ta vle sa rive konsa ni e pa staff sit la tou ki ta vle sa rive konsa e nou konnen lè nap deplwaye nou deplwaye jan nou fèl la a kounya la nou wè nan yon ti moman gad sa nou fè e. Chay la te anpil pou nèg yo wi, te anpil. Nèg yo pa t ka jere sa, sa, sa, sa k t ap fèt la. E pa yo pa t ka non, yo potko prepare avè l paske yo pa t atann yo a tout, tout bagay sa. Yo te, yo te, yo te prepare pou yon kantite men ki pa t tout sa. Apre yo te vin ajoute sou li, malgre sa, Vin gen lòt ti pwoblèm ankò apre e Tony ap pale. Tony ap pale ki se prezidan The Plug Network. Li gen pou l pale pou li pou li esplike nou plis pou l ba nou plis detay. Dezole, m vrèman dezole, sorry. Se pa, se pa mwen menm, jan m di nou an, ki ta vle sa. E nou konnen m. Nou konnen m pa t ap janm al, al, al, al fè yon bagay si m konnen nou pa t ap ka, nou pa t ap ka. Nou rive a 32 wi la. Mesye. Dezole ankò, m vrèman dezole. Chak grenn nan nou ki te achte tikè e ki pa t ka monte pou gade live la, m sorry. M vrèman dezole e pou pou live la pou show a e pran san nou pran san nou pran pran tan nou analize gade m konprann nou tou m konprann nou paske sak fèt la son bagay ki nouvo. Se yon bagay ki nouvo, nou pa t, nou pa t, nou, nou pa abitye a sa. Nou pa abitye a sa e m konprann ke nou t ap tann, nou t ap tann e nou wè m sou stage, jeux de lumière, danseuse etc. E men m pa t vle fè yon bagay konsa. M pa t vle prepare yon video vin ba nou gade anfèt. Mpat vle al shoot on video vin ba nou gade. M te vle prepare yon live kote ki diferan, kote m retire baf, m retire tout sa k gen rapò a sa nou abitye wè deja. M vin fè, m pran yon enjenyè ki fè tout bagay sonnen anndan. E m kwè ke a l'avenir nap, nap, nou gen pou n di a Wendy fè sa deja. Nou mèt kwè m. Kote ke m te vle fon bagay ke nap viv sa kap fèt la, natirèl. Ke nap viv m sot nan sèt sa, mal nan sèt sa, pandan m nan sèt sa map chante epi sèt sa ap prepare m pase ladan lè map chanje rad sou mwen nou wè ou konprann. Nou konn kijan m ye deja m renmen inove men m kwè al gade epi pran san nou. Pran san nou epi pou tristès la. M konprann nou. E gen bagay nou pa konprann. Gen de mizik m ap chante senaryo a se mwen menm. Lè w ap pran yon mizik tankou nou fek, sa m ap chante yo m viv yo. Se nòmal pou nou wè tristès la, m degaje l. N ap rete nan kontèks cho a. Nou pa pral nan, men malerezman nou menm nou. Pa rapò a jan nou panse m, nou konnen m, nou panse m ye, nou panse m malad, nou panse m poko bon, ou konprann? Nou vin pran n pèsonèl. Ke m konprann. Pase nou renmen m, nou wè nou Men e pa sa. Se just ke e emosyon an m tap degaje pou nou pou nou wè tankou yon mizik tankou ede m. Lè m ap chante ede m, ede m se tankou m ekri yon tèks an 2013, se tankou m ekri yon priyè ki pral sèvi m an 2020. Eske nou konprann? M kwè nap konprann. Wap fout non chinwa pou anyen, nap konprann. Epi se pa, se pa menm Wendy a, menm Wendy e ki te awogan, ki te, ki te gen ògèy la, se pa li menm sa, se Wendy sa nap gade la son, son, son lòt Wendy. Ou konprann son Wendy ki responsab kounya, son Wendy ki vin konprann ke gade sa nou gentan fè nan yon ti espas tan, m pa ka pèmèt mwen ap fè nenpòt, tout sa m te gen pou m fè yo m fè yo deja. Ole kraze stage etc m fè yo deja, sa se lè pou m pou m poze m, nou nou nou nou nou pa gade pèfòmans lan, nou pa tande, nou pa gade pou nou tande sa n ap bay la, tande gad gad yon full band m ba nou. Nou pa pran tan nou pou nou enjoy bagay la, ou konprann? Lè nou desann la, al regade live nou epi tande sa m ba nou an, tande. Analize. Epi konprann sa k fèt la. E m renmen nou an. Yo, 34 mil. M renmen nou m renmen nou.